moun ki gen yon notice to appear, li plis pwoteje de arestasyon ke yon moun ki gen yon azil afimatif. Sa pa sipoze fèt non. Yon moun ki gen yon notice to appear, moun ki pi pre tribunal la, nou konprann? Pase moun ki gen notice to appear, yon moun, e di, nòmalman l ap ilojik, pou ke yon moun ki gen yon notice to appear pou w arete l. Pase se yon nonsans, misye li gen yon bagay nan kot, n ap swiv nou pa kwè. Nou pa kwè ke yo pral fè sa. Ou konprann? So, a mwen ke ta gen yon sitiyasyon esepsyonèl. Ok. Gon moun ki di mwen, apre 18 septanm, si yon moun ki nan kategori F3, manman w mouri, èske yon sè w ki sitizen ka pran case ou? E, si manman w mouri, ye, yon sè ka, ka fè sa yo rele joint sponsor. Men ekout, ee, Jean Baptiste, fòk ou toujou legal. M toujou di sa hein. E di fòk omwen w te gen yon pending azil whatever. Si se sou tps ou te ye sèlman e ke jounen jodi a w pa gen stati, ou vin unlawful and yeah ou vin unlawful, si w potko fè I-485 la ou pap ka fè l lò viza a vin disponib. Èske w konprann? Ok. Mwen bezwen konfime si yap bay kob vre pou mwen pou m pran oh hehehe gen yon ki di l bezwen kob la bon m pa konnen gen yon pil moun ki di ki al dèyè kob sa yo pa jwenn li kob sa man m fè deba sou li m serye wi kilè w kalifye pou kob la ou konprann ann ta di yon moun ki poko gen order of deportation ditou eske yap ba l kob la Sa pa enterese m, fòm ta al fon, m ta renmen ki moun ki di mwen nan kominote ayisyèn nan ki jwenn kòb sa. Si w moun anba live la, fè m konnen. Serye wi guys, fè m fon rechèch sa. Kòb self deportation nan, m ta renmen ki moun ki di m ke l jwenn kòb sa deja. So far, m poko tande nan nouvèl yon moun ki di m ke yo jwenn kòb sa deja. Ok, so. Mwen gen yon kat travay k ap fini an oktòb 2027, mwen gentan fè adjustment of status èske mwen ka fè kat travay Yeah yeah yeah ou kapab fè kat travay an anba I-485 la ou kapab fè l. Si w gen viza touris ou ka vini men gen anpil chans tande byen wi byen vini ou ka vini epi yo bloke w sa depan si yo jwenn nenpòt ti bagay nenpòt nenpòt ti bagay y ap chèche yo gen dwa men legalman yon moun ki gen yon viza ka antre Legalman, but, yeah, depi ou gen viza ou ka vini, ou ka vwayaje nòmalman. Men sa m vle fè w konprann ke nenpòt ti bagay yo ta wè, ou konprann, yo fasil pou koupe viza a. Men ou kapab antre nòmalman. Moun ki te gentan gen viza deja. E moun ki ap renouvle kat travay azil, yeah, tout moun nan menm bato a. It's tough, ou konprann? It's tough. M pa konnen, son veritab batay, m pa wè, m pa vrèman gon resèt mirak non pou debloke kez sa yo pou moun kap mande. Pase pèsonèlman m gen youn nan, m gen youn nan kliyan m la ki m pa konnen, nou gen preske 18, m kwè l pa gen 18 mwa, misye gen preske 18 mwa depi l renouvle kat travay azil li. Yon bagay tèt chaje, e konprann, renouvle kat travay azil la, yes, se yon kastèt chinwa li, ok. Se yon kastèt chinwa. Men azil premye fwa, fò w kole nan kò yo. Depi se kat an azil e nevan fòk ou lè nan fòk ou fè yo ba ou l. Si yon case azil te pending aprè sa yo di case la pa online ankò. Oh sa fèt souvan case sa yo m pa nesesèman konnen pou pa w la men gon bann case konsa uss ap retire nan sistèm nan. Gon bann se kisa li ye se de moun m toujou pale de case sa yo se de moun ki te pase sou fontyè tout tan n ap pale de moun sa yo. Yo te gen pou yo al nan yon randevou avèk yon ajan, men randevou sa pa janm fèt. Finalman, moun sa yo, dosye yo pa janm al nan kot. E kòm moun sa yo, yo nan peyi a, fòk yo fonksyone, yo fè azil yo nan uscis. M pa konn si w konprann. Uscis oblije asepte piske lè yo antre nan sistèm nan, yo pa nan kot. Mentan avèk Donald Trump, tout moun sa yo, depi yo kontre yo nan sistèm nan, yo flòch ou. E yo flòch ou yo gen rezon sou ou paske fondamantalman ou son moun ki pase sou fwontyè ou pat sipoze al prezante devan uscis. Dosye w la te sipoze nan Immigration Court. Malerezman se sa k rive pou anpil moun sa yo. Majorite ka sa yo ok. An majorite. Ta ka rive Paul a son yon lòt rezon. Yo di Nassau pou al fè medical a entèvyou. Yeah, yeah. E sa, bay sa, nouvèl sa enfòmasyon an lontan. Yeah. Yeah. Piske konsila ou la preske pa fonksyone. E sa l vle di. Mwen gen yon dosye rezidans ki gen 9 an. M poko janm apwouve l. Epi papa m sitizen, mwen marye. Oh yeah sa pran anpil tan zanmi pam lè ou marye li pran anpil tan yeah ou vlem gade pou m pa konnen yeah marye konn pran 10 ans yeah lè ou marye li pran tan zanmi pam yeah that's the way it is I'm sorry yeah li ka pran 10 ans lè ou marye papaw fè pou ou yeah li ka pran 10 ans avan viza a disponib sa pa yon sipriz ok yon case ki gen 14 mwa. Epi kap rele anmwey. Ok ou kap rele anmwey m ka konprann ke sa difisil men guess what si w rale telefòn ou rele usa yap di w Mesye what's going on we are on time that's fine e sa yap di w that's fine we are on time ok donk se konsa sa a m bon egzanp pou I for eighty five ki se yon adjustment men egzanp m ba ou la ou ka pran l pou nenpòt fòm ou gade processing time lan pou w wè an mwayèn processing time lan sa l vle di 80 pousan de ka. Men tan yo pran. Lè yo di w 80 pousan de ka, ka gen esepsyon. Ou ka gen yon 20 pousan, nan 20 pousan ki sa li? 20 pousan an, se 20 pousan sa yon moun ki gen chans epi yo ba l aplikasyon lan nan 6 mwa. Epi sa w tande a, le fè ke l jwenn pa l lan an 6 mwa, oubyen l jwenn pa l lan an 4 mwa, li di, a, monchè, m te fè l tèl kote, m jwenn li an 4 mwa, se 4 mwa yo pran. Alò ke pa l la fè pa, li pa fè pati de la règ. Y a la règ, y a lesepsyon. Èske w wè diferans lan? Y a la règ, y a lesepsyon. Ou kapab tou jwenn yon ka ki, paske. Se nan syans imèn nou ye, ou konprann? Ou kapab toujou jwenn yon ka ki esepsyonèl, e ki ale nan yon tan rekò, ki fèt nan 4 mwa, epi sot andeyò la ou mache di tout moun, epi se 4 mwa. Ok? Men, an mwayèn, nan kote n sot montre w la la ki se Bwouklin, se 18 mwa. Yo pran pou F oy di fab. Donk se konsa, ou pale de koze tan, sitou pou ou menm, ou kab pale de processing time pou yon aplikasyon kèlkonk, ok, o nivo de uss. Se repons sa de manyè jeneral. e lè wap chèche konnen konbyen tan. Èske wè sa m di la? Ok? An, mwen se syon rezidans, mwen fil rezidans pou madanm mwen depi desanm tps fini. E, ou te fè rezidans, an, ou son rezidans, ou te fè. Depi desanm, yeah yo pa yon pwoblèm. Depi ou te gentan fèl avan avan ke tps fini, wè sam doule a? Piske ou son pèmanan rezidan, ou konnen moun nan pa sipoze ilegal. Ou fèl pou li, just you ok, ou ok. E yon moun ki gen yon yon wevè kap tann, wap just tann. Ou konprann? M pa kwè yo ka pale de depòtasyon pou ou menm, piske ou gen rezon pou rete nan peyi a. Wè sam di w la? An. E preveni pou w pa tonbe devan yon ofisye ki ayisyen. O, gon moun ki di, e m pa p di sa guys, ekout m pa renmen repete mo sa yo. Ekout, gon mo yo toujou ap repete, a, m pa vle l. M wè plizyè moun, nou kontan lè n ap gade, o, depi se ayisyen, kenbe w, ayisyen toujou move moun. A, m pa wè l konsa guys. M pa, m pa wè l. Gen move ayisyen. Men gen bon ayisyen tou zanmi pa m. That's the way it is. Gen bon Ayisyen, gen move Ayisyen. Pase nou menm Ayisyen nou repete mo sa two souvan. A monchè, depi ou tande se yon Ayisyen ki jwenn ou, Ayisyen sa ap fè w pase mizè. Epa, wi, wi ou ka jwenn yon Ayisyen k fè w pase mizè men, nan tout nasyon gen bon moun, gen move moun, ok? E gen bon moun, gen bon Ayisyen wi guys, chaje bon Ayisyen. Men gen anpil ki pa bon. That's the way it is. M pa vle ap voye toya, ou pa konprann, sou baz sa, ok? M pa vle ap voye toya sou sa. Anm. Si yon moun gen, gen, pre, e, ID, e, Master Irene ou byen? Lide gen dat kod 2018, yo avanse l pou 8 septanm. E lòt ou te gen 2028, yo avanse l pou 18 septanm sa a. Ou ka, ou ka pran yon avoka pou mande pou rekile l pou ou ke w pa prè, ou ka fè sa. Ou konprann? Men pa bliye ki se yon, si se yon premye hearing, li pa yon big deal, sa nou rele master hearing nan. Eske yon moun sou depòtasyon ka ale nan entèvyou? Ekout, jwenn yon kesyon, banm reponn kesyon sa, Naïka ap dim li. Naïka dim, eske yon moun sou depòtasyon ka ale nan entèvyou I wonder li? Ou wè sa yès di ou, depi ou, depi ou, konprann, non, banm presize pou ou, lè ou di sa ou rele sou depòtasyon. Si yon moun nan immigration court pa yon pwoblèm, map pale ou de moun, paske fòn fè presizyon, pa bliye ke bò isit la nou pale a presizyon. Ok? N ap pale yon moun ki gen yon final order of removal. Fò n fè difirans ant yon moun ki nan kòt, sa vle di yon moun gen dwa an removal, men li poko gen final order of removal. Basically, kisa l ye guys? Final order of removal la, se yon desizyon ki pran kote ke yon jij di mwen pase lòd pou ke ou depòte moun sa nan peyi a. Kijan m te ka tradui l pou ou? Se prèske lè w gen yon manda darè, ou te fè yon zak, byen ke sa son lòt tip dak, epi yo pase lòd pou yo arete w. Donk, son manda li ye, nenpòt lè, yo ka chwazi egzekite manda a. Èske ou konprann? Son jij ki pase yon manda wi, donk nenpòt lè, nenpòt lè, e, e, e, e, ICE gen dwa chwazi egzekite manda a. Mètnan sa k gen pou konprann, di tan dè demokrat, Yo bas, ofisye yo gen diskresyon sa, yo te ba yo diskresyon sa. Diskresyon ki sa li? Si w gen yon moun ki gen òdè frimouval, depi moun sa a pa gang, li pa yon menas pou peyi a, pa anmègde l, menm lè w wè l gen remouval. Se te sa la diskresyon. Èske nou wè diferans lan? M ap repete sa m ap di ankò, sitou pou moun k ap voye moute ou demokrat sesi sela. Biden de manyè espesifik te pase enstriksyon avèk ice yo. Li di ke lèske yon moun gen yon òdè frimouval, Sil pa gang Li pa bagay mwen pase yon executive order pou di moun sa pa yon priyorite e di moun sa pa premye objektif nou nou pa pral anmègde moun sa nap kite moun sa nou pral dèyè lòt moun yo se te sa wi executive order la ki vin fè ke gon ansanm de moun ou te gen dwa executive order and then you know. Li pa yon big deal. E sa yo konprann jounen jodi a. Men, yon order of removal an swa, li vle di ke se yon desizyon final de la part de yon jij e ke yon ajan ice kapab ekzekite l. Donk, ou ka konprann ke ou al nan entèvyou, kounye la, ki di uscis di ice, yo di w, a, nou gen yon grenn la wi menn. Nou gen yon grenn la. Vin chèche l. E sa l ye. E sa ou konprann. Ok. N ap pale de moun, nou pa pale de moun ki nan kot nou, n ap pale de moun ki gen yon order of removal. Ok. E sa pou n konprann. Ahm. Ah, misye di l gen dezyèm kot nan mwa doktòb, men li make master irin. E m ta konseye w ale avèk avoka, ou konprann? Si l make master, paske si yo di e dezyèm kot, Li ka toujou pa individual li rin. Piske l make master est se rin. E gon moun ki di m eske yo arete moun ki gen adjustment pending. E Louko, Louko, nou di sa e ou poze kesyon plizyè fwa. Nou di sa wi. Nou di sa, nou di sa, nou di sa anpil wi. Yo pa ta sipoze fè l men aktyèman nèg yo ap arete moun ki gen adjustment pending. That's a nonsense men believe me yo pap ka depote moun sa ok yap fèl se vre men yo pa depi moun nan pa gen anyen k wrong yo pap ka depotel men yap fèl nan moman an la that's the way it is ok oh fanmi julmis fanmi unification you good lèm di you good la ou pa sipoze pa enfòme ou pa sipoze sòt ou pa gen dwa sòt aktyèlman pèsonn moun pa gen dwa sòt ou sipoze gen lespri ou sipoze enfòme ok ou di mwen ou vini nan fanmi unification. Yon family unification se yon moun ki an atandan l tankou yon moun ki gen yon tps. Piske li gen yon ananifò ki di men lè l ap ekspire. Men atansyon, fòk ou di ou di so fò ou pa tande anyen. Se pa ou pou, e pa tande, e pa ou pa tande anyen non. Se ou pou chèche konnen. E se sa ki gen anpil moun nan family unification nan. Se ou menm ki pou chèche konnen ki lè dat ou a pou fè l. Wi, yo pa p voye di w sa non. Ou tande sa m ap di w? E, e fòmil Jules Mis. Lè w di so far ou pa tande anyen an. Ok family reunification se pa yon afè ou pa tande anyen se ou ki pou al chèche konnen kilè yo te fè I wonder di pa w la By the way guys banm fon gade èske gen visa bulten ki soti la paske chak mwa gon visa bulten ki soti ki di men kibò yo ye banm ou konprann se pa yon afè de jounen jodi a se pa yon afè o so far ou pa tande anyen non non non se pa sa l ye jounen jodi a fòk ou klere pou je w yo pap klere pou ou Ok Jounen jodi a se ou pou chèche konnen M siman banm gade viza bilten septanm gentan soti men Septanm gentan soti la Hola Viza bilten septanm gentan tonbe e daprè sa map gade la e m ka tou ban nou li e moun ki pèmanan rezidan mari madanm pèmanan rezidan yo tankou sitizen nan moman an la Ou konn sa sa vle di yo ka voye tout pakèt yo ansanm. Pitit pèmanan rezidan anba 21 an tou yo tankou yon moun ki sitizen. E yo gentan mezanmi, yo avanse an vitès wi. Yo gentan nan septanm 2019. Yo te nan janvye 2019 wi. Yo gentan nan septanm 2019 la e pou moun pitit pèmanan rezidan ki gen plis ke 21 an. Yo gentan nan septanm 2019. Alò ke dènyèman la yo te nan janvye 2019. Bèl vitès hein. E Men ankò, m ap pale de pèmanan rezidan, fòk moun sa a pa ilegal wi, fòk moun sa a pa unlawful wi. Si moun sa a se sèl ti pyès li te genyen, li kite ti pyès li li fini, li pa gen anyen, flush, pa gen anyen k ap fèt pou li. E yo gen tan mezanmi, yo gen tan nan fevriye 2020, tèt chaje, nèg yo ap avanse seryezman. Sa se pou pitit US citizen ki gen plis ke 21 an. A, m gen de twa grenn moun la jou, yo mèt poze, jou pa yo ap rive, m gen de twa vye fanmi la k ap tann. M pa konn kilè pou yo rive an 2020 pou yo la a. Ou pa wè yo kòm se mè 2020 wi. M pa konn kilè pou m fè rezidans pou moun sa yo la a. Pou m retire yo nan cho. E yo menm siman paran yo se pèmanan rezidan. E ou pa janm konnen. Ou gen dwa nan septanm la. Oktòb la yo ta nan 2020. So se konsa li ye. Ok? Se konsa bagay la ye. E family unification. Tande byen. E se ou menm wi. E pa yo k ap siveye pou ou non. Se ou k pou siveye. Se ou k pou siveye, se ou k pou, se sa koukou klere pou jo. Se konsa l ye, klere pou jo. An, m pa gade lòt kategori frè avèk sè yo non, m gade sa k plis ba yo. Nou ka, nan al gade rès yo. Nan al gade rès yo, ok? Ahh si yon case azil te pending aprè sa yo di case la pa online ankò euh anm te esplike w sak ka rive ou konprann se youn nan bagay ki ka rive ou knprann. Ahh sorry guys se banm gade moun tiktok yo sa vle di si w gen tps ou pap ka fè anyen sa vle di si w te gen tps Si ou te tps ou pap ka, m pa konprann sa ou vle di m nan. E pa sa m di nan, m pa konprann kesyon an lan. Eske yo koupe kat azil a nenpòt ki moman? E pa vre. E pa yon kesyon yo koupe kat azil a nenpòt ki moman. Si azil ou a te, m pa konnen, yo ta dismiss li. Sa ka rive yo koupe kat la pou rezon XY. M pa kwè se konsa bagay la ye. Fòk yo jwenn yon rezon, yo dismiss azil ou. M pa konnen eske ou legal nan peyi a. Tout sa ladann tou. Konbyen fwa yon moun, gon moun ki di mwen, se yon bèl kesyon, konbyen fwa yon moun pase devan jij? Gen de moun ki konn pase nenpòt 6, 7 fwa devan jij. You gotta believe that, ok? Biske fondamantalman yo di se 2 fwa. Men nan la pratik li rarman e 2 fwa. Paske ou te sipoze gen yon master hearing, individual hearing. Gen moun nan ki konn gen yon premye master hearing, li pa la ba, li voye, yo voye jij la, yo voye, ou konprann? E swa li pran avoka, avoka di li paka vini, depi avoka bay de veritab rezon. Yo konn jwe sou sa tou. Ou konprann sa map di w la? So, yeah, gen anpil fwa, ou konprann gen plizyè master hearing ki fèt. Ou konprann? Bagay la son game li ye tou. Ou konprann? Son game li ye tou wi. E, son game li ye. Ou gen yon case azil, yo pa janm, ou fè yon entèvyou yo pa janm di w anyen, ou pa gen pou al poze kesyon non. Fè silans. Ou konprann? Kite l, kite l konsa. Ok best advice m ba ou. Ou gon ke zazi yo fè entèvyou yo pa janm di anyen just relax. Relax bon bagay m di w relax pa al anmègde yo ok relax ok so ans ki atre eske yo ka arete w pa bliye ke nèg yo y ap arete moun ki gen adjustment pending m tou ba w si y ap arete yon moun ki gen adjustment pending m pa bezwen di w pou azil pending Ok So fòm onèt avè w Depi ou miskout Ou pa di yo sa Yo Yap annik depòte w Depi ou mis Se konsa l ye Depi ou mis Yap pran desizyon dèyè w Bon moun Mwen ap poze m kesyon sa M te sou azil Yo fèmen Nan kot Sa w pral di la la Ou pral bezwen reouvri l Ahh nou pa konprann game nan non guys si yon moun ap mande poul reouvri dosyel nan kot nou pa konprann game nan we are living guys in a tough situation ok pa gen plenyen nap viv nan yon moman ki difisil se mare senti li ye and then gad si na travèse dlo a ou pa konprann rete enfòme ok that's the way it is fòw kanpe an mòd sòlda jounen jodi ok you need to be hopeful ou pa gen pou kriye ou pa gen pou pè And then, it's a tough situation, ok? Nap konte, nap konte jou, and then we're gonna get through this, ok? Nap gen pou n travèse l. That's, that's the way it is. Nou ajan ice ki prezante l nan airport je kwa. Anfèt, nap pale, nap pale de, sa pase nan Dallas. Nap pale de Southwest Airline, ok? E, ajan te vle byen antre anndan avyon pou l al arete yon pasaje. But yon anplwaye Sofres di l ke non ou pa p ka antre. Ou pa p ka antre anndan avyon sa a san ou pa gen dokiman legal. Ok, sa pase nan Dallas. E istwa sa fè n konprann kisa ke. Limit pouvwa yon ajan ice. Papye ke yo gen nan men lan, jeneralman sa konn nou konn rele yon order of removal, li se yon administrative warrant, e sa n toujou ap pale a, sa vle di papye depòtasyon, sa nou rele final order la. Li se yon administrative warrant, li pa yon judicial warrant. Sa ta vle di, avèk papye sa a, o men ni m depòte m bezwen misye, ou pa ka antre nan nenpòt, ou pa ka antre nan espas prive moun. Ou tou pral lwe sa pou moun konprann diferans lan. E nan ka sa, so se yon biznis, pou antre anndan biznis lan ou bezwen yon judicial warrant e se sa efektivman ke anplwaye sa te raple ajan an. An nou di gen enfòmasyon sa ki rapòte pa Wall Street Journal.